Si w pat branche Digicel Stars se mwen k tal pran misye, se mwen k fè plizyè nuit ap monte desann ak fè mizik fè mizik epi jodi a misye rete misye son sipèsta li a tou. Men m pa konprann kouman m pa konprann kisa sa vle di lòt se ou k tal prann nan.
Non kote kote kòmanse mwen ta konn lè pa misye l te vin kote m pou di m li te bezwen m se mwen k te wè se mwen k te wè potansyèl la k te di m bal chèche konn kot chèche konn piti sa la pou n fè travay avè l. Bèl bagay.
Mwen wont sa vle di ke nou fòn pa wè kolonèl ki tap mennen an paske jodi a kolonèl ap mennen m pa gen pwoblèm a sa men pran ex fòn pa ret fokis sou kolonèl la Roody pa tap mennen lèm tal dèyèl la so so m pa vle nou panse m son nèg kap chèche nèg kap mennen pou pou map pou map pran popilarite yo paske tout nèg kap mennen yo yo ka popilè pasem vre yo ka gen milyon vyouz pasem vre Yo ka gen tout bagay pase m. Men ti sa m genyen an, m gen l pase yo tout. Èske w konprann sa m ap di w? Bèl bagay. Anben se sa m di w.
Donk ou wè sa m di w la? Sa vle di si w pa di pèp la, pèp la p ap konnen sa. Mwen menm m p ap konnen se ou k t al chache Woudi kote l te ye ki fè moun konn Woudi jodi a la.
Non m pa di, m pa di m al chèche Woudi monchè, pa sa m di. M se paske ou pran kolonèl la ou di ke m pran de moun ki popilè. M ba w egzanp kote m te travay avèk Woudi ki potko nan nivo kolonèl la lè m te pran l. Lè m te kòmanse travay avèk Roody, m pa, misye pa t nan nivo Kolonèl la. Kolonèl te deja, Kolonèl deja lontan pi popilè jodi a ke lè m te fèk kòmanse kolabore avèk Roody. Ou konprann sa m ap di w la? Men, kòman w te fè tande pale de Roody? Kòman w te fè jwenn misye? Non, m te wè l sou YouTube, nèg la te gen bèl mizik, bout talan menn. So, m te deside, misye s on nèg ki gen anpil talan, m te vle kolabore a misye. Bèl bagay. Brother, m pa janm bliye m ale kot T-Ancy tou. M al kot Tian Cito Brother epi m kwaze a misye epi de la brother nou vin fè 3 zan 4 ap frape ekstrememan byen menn. Men men fokis la la se pa yon afè de Roody, se yon afè de echanj. Ankò yn fwa ou wè sa m ap di w, Kolonèl te gen dwa gen pi popilè jodi a, alepòk se te Roody, aprè sa vin se te gen dwa. Moman sa jodia la se moman kadilak chak chak moun gen moman pa yo chak moun chak relasyon gen dinamik pa yo tou men ou konprann sa map di w relasyon m te gen avèk yon lèg jodi a lepòk li pa oblije se menm relasyon sa m gen avèk kolonèl jodia. Si w pat branche Digicel Stars se mwen ki tal pran misye se mwen ki fè plizyè nwit ap monte desann ap fè mizik fè mizik epi jodia misye rete misye son sipèsta li a tou e m kontan.
Kisa sa vle di lòt se ou ki tal pran l nan.
Non, kote kote kòmanse mwen ta kwè lè pa misye li te vin kotem pou dim li te bezwenm, se mwen ki te wè, se mwen ki te wè potansyèl lap te dim bal chèche konn kot chèche konn piti sa la poun fè travay avèl. Bèl bagay.
Konprann sa vle di ke nou fòn pa wè kolonèl ki tap mennen an, paske jodi a kolonèl ap mennen, m pa gen pwoblèm a sa, men pran ex fòn pa ret fokis sou kolonèl la, Roody pa tap mennen lèm tal dèyèl la. So so m pa vle nou panse m son nèg kap chèche nèg kap mennen pou pou map pou map pran popilarite yo pase tout nèg kap mennen yo yo ka popilè pase m vre yo ka gen milyon vyouz pase m vre yo ka gen tout bagay pase m men men ti sa m gen an m genl pase yo tout èske ou konprann sa map di Bèl bagay. Anben se sam diw. Donk ou wè sam diw la? Sa vle di si w pa di pèp la, pèp la pap konnen san. Mwen menm pap konnen se ou k t al chache Roody kote l te ye ki fè moun konn konn Roody jodi a la.